M salye laprès pale, ekrit e televize. M salye tout medya anliy yo ki toujou la avèk nou 24 sou 24. E mesye pa gen mo pou di pou n kapab remèsye nou pou gwosè travay sa n ap fè nan peyi a. M salye pèp ayisyen an, m salye jenès ayisyèn nan an patikilye, m salye tout moun k ap viv nan dyaspora. Jounen jodi a nou rive nan yon kafou, kafou a kisa li ye? Nou wè gen yon travay ke enjerans kominote entènasyonal la bezwen fè nan peyi Dayiti. Pèp ayisyen an gen yon bagay yo reklame, gen yon bagay yo vle, yo menm yo vle yon lòt bagay. M ap di yo ke pèp la li menm li granmoun, se pèp la ki pou chwazi moun ki pou dirije l, se pa moun ki pou kapab fè enjerans pou bay moun ki pou kapab jere pèp la. Jodi an e map di jenès ayisyèn nan map di pèp ayisyen an konsa ke fò yo leve kanpe si yo pa leve kanpe demen si ve lap pi mal nou wè moun ki mete yo nan sa yo ye jounen jodi a ki koz ensekirite sou tout fòm nan peyi dayiti ki fè son peyi ki envivab moun paka viv ladan li Se menm moun sa yo ki bezwen renouvle tèt yo nan menm sistèm sa a pou kab toujou fè pèp la akoupi dans la misère. Yon mizè fè nwa, yon mizè nou pa konn kilè n ap sòti ladan l. M ap di yo leve kanpe. Fò gade lari an, sa ou mande ap yo kapab jwenn li, pou moun sa yo kapab sispann avèk enjerans yo. E m ap di yo ankò sa tou, si yo kite sistèm sa renouvle tèt li, li pa lòt bagay, se bay Luis Abinader yon okazyon pou l kapab kraze kanal sa a ke nou deja fin gen an. E m garanti sa, depi nou kite moun sa yo se yo ki vin jere peyi a ankò yon lòt fwa, Ke nou pa bezwen espwa kanal ke moun sa yo ap debake yap vin kraze kanal la. Kite moun sa yo renouvle tèt yo ankò, se pèmèt ke kominote entènasyonal la fè yon fòs etranjè vini pou kapab vin mete peyi a nan plis mizè, nou sonje kòman yo te ban nou kolera, nou sonje kòman yo ban nou tout kalite koulè mizè. Nou sonje kòman yon lajan se yerach, kòman yo yo vini. Yon prezidan ki te ansyen prezidan Etazini, se li ki vini ki chita ki manje lajan sa a, kòb ki te pou rekonstwi peyi Dayiti ki met peyi a nan tout mizè sa yo li ye a. E m ap di ankò, menm sistèm sa a, yo gen yon faktori ki ap travay, yo vle fè konprann ke gen divizyon ki genyen ant Jeantel ansanm avèk Guy Philippe. Se paske yo pa wè sa pou yo fè. Yo wè 2 moun sa yo ke met tèt yo ansanm avèk Yap eseye konstwi kan papye yo pou fè popilasyon an konnen ke moun sa yo divize. Map di tout moun yo mèt al mennen ankèt. Nou menm antanke jounalis al mennen ankèt pou n wè Guy Philippe avèk Jean Pierre Joseph se 2 moun ki pi byen kolabore, se 2 moun ki met tèt yo ansanm plis pou wè si n ta retire Ayiti nan sa Ayiti ye jounen jodi a. Li pa yon lòt bagay, nou wè kòman peyi a ye, Nou wè kòman ti mesye yo konn ap rele gang yo, jodi a yo konvèti tèt yo an tèt ansanm pou yo kapab vire boul zam nan bay moun ki te ba yo pou yo te kapab detwi peyi a. E m ap di jodi a, si yo pa vle aksepte sa pèp la mande a, peyi Dayiti se yon peyi k ap toujou rete nan tibilans, Son peyi kap ki pap janm gen lapè da nou deja wèl kòman li ye sa pèp la mande a pa gon lòt chwa pa gon lòt bagay se li menm pou yo bali bagya sòti de la tout kote raklame yon bagay tout kote mande yon bagay pèp ayisyen an li granmoun sal mande ya yon lòt fwa ankò se li menm pou jwenn nou paka rete toujou nan enjerans peyi etranje. Sa vle di konsa bsap deja ap prepare la pou l akonpanye popilasyon an pou yo enstale Guy Philippe. Bsap kòp toujou toujou akonpanye popilasyon an paske bsap se pou popilasyon an. Nou toujou la pou n ap kontinye akonpanye popilasyon an. Sa pèp la mande a se li menm pou l kapab jwenn piske pèp la li menm reklame Guy Philippe. Nou pa gen lechwa n ap akonpanye Guy Philippe dekwake. pou nou kapab genyen nouvèl Ayiti ke nou tout nou reve a. Men kisa ki anpeche Guy Philippe li menm pran rèn peyi an selon menm Kòmandan Pierre? E sak fè Guy Philippe poko pran rèn peyi a, se popilasyon an ki poko deside pou yo pran l pou yal mete l kote pou l chita pou l kapab jere peyi a. Pa bliye pèp la reklame yon bagay. Guy se pou pèp la lap travay. E nou wè tout moun yo ki kont pèp la nou wè kote yo ale. Yal nan sa yo rele krèy la, yal nan sak rele koulèv 7 tèt la. E nou wè de jou an jou kòman moun ap kontinye mouri akoz de moun sa yo a. Nou wè kòman popilasyon an gen moun kap tonbe sou tout kouch. Nou wè kòman polisye kontinye ap tonbe. Bagay sa yo nou pata renmen yo ankò. E map di avèk moun sa yo ki poutèt yo bay caricom nan, yo gen yon chans toujou. Yo ka rekipere yo. Pèp la ka vin tonbe dakò avèk yo. Men fò yo konprann sa, epi yo fè bak nan sa yap avanse a. Depi plis ke 30 an, se yo menm ki la, ki met peyi a nan sal ye la. Fò yo konnen si solisyon peyi a te nan men yo, yo ta bay solisyon an deja. E moun ki mèt pwoblèm nan, pèp ayisyen pa rete kwè. Se moun sa yo ki ka solisyon pwoblèm nan jounen jodi a. Kòmandan Pyè, e Bsap se youn nan moun ki sekirize kanal la, èske si Guy Philippe prezidan n ap gen plis kanal? E si Guy Philippe prezidan, m p ap menm di si ankò paske m trè optimis, e nou kwè ke Guy Philippe se li popilasyon mande se li menm k ap prezidan, Nap gen kanal tout kote. Mwen menm lakay mwen, ki se Plato Santral, ki se Ench espesyalman, ki gen 3 grann rivyè ki awoze l. Nou gen larivyè Savana, nou gen Gwayamouk, nou gen Yikit. Rivyè sa yo pa janm pa gen dlo nan tout kalite koulè sezon. Enben, mwen m bezwen sòti isit la pou m al fè kanal lakay mwen tou pou n travay pou n jwenn manje pou n manje. Nou konnen avèk moun sa yo deja ki vle rejenere tèt yo nan sistèm caricom nan, yo nou konnen ki pozisyon yo te genyen fas avèk kanal sa a. Se chak jou yo leve yo bezwen kraze kanal la yo bezwen bay repiblik dominikèn peyi an ebyen nou pèp ayisyen an dwe kanpe anfas yo nou menm nou kanpe anfas yo e nou konnen jan w poze m kesyon an avèk Guy Philippe avèk ekip li nou konnen ap gen kanal tout kote nan peyi a paske nou kwè nan sa k rele agrikilti pou pèp la ka jwenn manje pou yo manje. Kòman nou wè demen peyi dayiti avèk Guy Philippe sou pouvwa lè nou konnen Kominote entènasyonal la deja pa bay okenn akò pou Guy Philippe pran pouvwa a.
Avèk Guy Philippe ak ekip li sou pouvwa a, mwen di nou sa deja, n ap sòti nan enjerans kominote entènasyonal la. N ap sòti avèk sekirite alimantè ki depan de moun sa yo a n ap sòti ladan l, n ap gen plis kanal, n ap gen plis dlo pou nou travay, pou nou fè agrikilti, pou nou kapab manje e pou nou gen manje tou pou nou kapab ekspòte bay lòt peyi. Depi nou gen bagay sa yo a, kominote entènasyonal la sezi l vle. Vye èd y ap bay yo, lè yo bay èd la se yo ki vin chita, ki travay pou li, ki pran lajan an, ki ale avè l ankò. Manje yap pwodwi pou yo ban nou yo, menm yo menm yo di tèt yo, yo di nou konsa ke manje sa yo pa de bòn kalite, nou pa bezwen yo, nou bezwen yon ekip solid ki pou monte, ki pou kapab bay agrikilti a jarèt pou nou kapab travay, pou nou jwenn bon jan manje pou nou manje, pou nou jwenn libète nou genyen an. endepandans nou genyen an pou nou ka genyen l tout bon avèk nouvèl Ayiti ke nou rive a. Yè te premye avril, ansyen eli Grandans lan li te pran lapawòl nan mesaj li, li mande pou sòlda li yo pran responsablite pou fè respekte pozisyon popilasyon an. Ou gen yon ide de mesaj sa? E mesaj la li byen tonbe, piske nou menm deja nou fè pati sòlda yo. Nou te deja kanpe pou peyi a te kapab delivre. N ap kanpe sou 2 pye fèm nou. E m ap tou di nou sa tou, yè se te premye avril. Premye avril 1992, fò n kapab raple nou, fò n kapab sonje kòman OEA te mande olye pou yo te kapab soutni peyi Dayiti, OEA te mande pou kapab peze yon anbago sou tèt peyi Dayiti, pou peyi Dayiti te ka plis nan mizè, Se sa k fè nou plis nan mizè jodi a. Enben, nou menm pèp ayisyen, nou menm bsap n ap akonpanye popilasyon an, nou pran endepandans nou tout bon pou n soti sou kont moun sa yo, pou nou pa depann de moun sa yo ankò. E n ap di. Èske nou pa pran nan konplo paske nou wè yo ap pale de pati Guy Philippe la men toujou gen mezantant yo se sa yo di nan pati yo ye a tou kote caricom ap gen yon prezidan an 2 sèt tèt yo pa janm ka antann yo? Se pou konplo, paske depi palè a vid, primati vid, pa janm gon ayisyen k aprann. E konplo a, si l nan OEA, men konplo a yo pale nan kan Guy Philippe, se pèp ayisyen an ki pou met tèt yo ansanm, ki pou pran tèt yo, paske nan kan Guy Philippe pa gen konplo, paske Guy Philippe se nan kan pèp la l ye. Tout moun wè kisa popilasyon an mande, e sa l mande a pa gen sòti de la, se li pou nou ka bat. Kòmandan an gentan gen plizyè kote ki enstale e Guy Philippe nou menm nan Wananment kisa nap fè? A bon nan Wananment nou menm nou te pwoklame Guy Philippe kòm prezidan e nan jou kap vini la yo nou genyen pou nou kapab pran desten gran nò a paske se nan gran nò a nou ye e tout sa ki gen rapò avèk leta avèk responsabilite leta Ekip Guy a gen pou pran responsabilite yo pou nou fè respekte yo epi pou peyi a ka sòti kote li a. Mesye m pap di nou, m pap ban nou yon ti bagay tou piti. An nou klè, gade eta Wanament ye, gade yon plas piblik li gen. Nou pa ka pale de plas piblik, nou ka pale de yon pak, nou ka pale de yon poubèl, nou ka pale de yon fatra. Epi pou nou gen yon dwàn la, m vle tout moun tande l, kote k ap rantre anviwon 90 a 100 milyon de goud ap pral Pòtoprens chak jou ba nèg sa yo pou yo kapab bay zam Pou alimante bandi pou tiye popilasyon an epi wada met paka gen yon plas piblik gade gran ri a etal ye non mesye fòn sòti nan jan de bagay sa yo a pou chak depatman konnen kisa yo ye pou yo kapab deklare tèt yo nan kòb kap antre pou al bay nèg yo pòtoprens pou yap gagote pou yap gaspiye a pou kòb sa rete ladann rete nan zòn kote yo ye a. Pou fè devlopman. Si te konsa lye nap wè nan 10 15 an nap wè nou gen ayiti ke nou reve a. Byen klè ke kelkeswa moun ki pran pouvwa si nou pa antre nan lojik sa pou nou fèl se nou kap wèl nou pap gen twòp chanjman nou swete a. Depi nou antre nan sistèm sa chak depatman ki gen kote gwo resous kap antre nou di fòk yon pati nan lajan sa rete la se pa yo k pral deside pou nou pou nou fèl nap wè nan ti kal tan peyi a ap. Si nou ta byen konprann e bsap e monte abò nan ide federalis lan.
Bsap m ap pale, m pa pale nan non tout bsap an jeneralman, men pou kòmandan Pyè, ide federalis lan, se li menm k ap bon pou peyi a ka sòti nan sa l ye a. Kòman w ka vle kwè m di nou ankò Wanament, nou pran Wanament pa egzanp, nou pran Okap, gade Okap mesye dam mesye fatra ki gen Okap, gade gwosè Okap, Okap gen pò, Okap gen sa k rele ayewopò. Epi wè okap nan eta sa, tout lajan kap rantre yo ale pòtoprens, nèg yo pran yo pou yo peye gang, pou yo pran yo pou yap peye yap achte kay nan lòt peyi, paske moun sa yo se pa ayisyen, moun sa yo pa patriyòt, tout kòb yo ale, men fòn rive nan yon faz pou an pye nan kòb sa yo a rete nan zòn kote kòb la soti a, devlop pa fèt, tout peyi se konsal fèt, poukisa nou menm an ayiti nou paka fèl, paske nou gen enjerans lòt peyi se yo kap jere nou, pandan wap nan yon bagay ki rele karikòm, epi nan sak rele kolèj elektoral. pou moun yo fè afè pa yo pou peyi a pa delibere e m vle ayisyen kwè sa met sa nan tèt yo se paske moun sa yo bezwen peyi a pou yo vin pran l ke yo fè yo pa vle peyi a delibere lòt bagay map di ankò map mande tout ayisyen kap viv nan repiblik dominikèn ki gen sak rele sèdola ki gen dwa de vòt nou konnen gen eleksyon pral fèt nan mwad me a map mande tout ayisyen kap viv ozetazini ki se ayisyen ameriken ki gen dwa de vòt ki pa gen eleksyon pral fèt nan mwad novanm nan Mwen mande yo, Ayisyen sa yo a, si pou kapab kondisyone vòt yo a, pou yo wè ki gouvènman nan peyi sa yo a ki moute, k ap fè enjerans ak peyi Dayiti, ak kiyès ki p ap fè enjerans. Mwen di yo pa bay vòt yo a pou gremesi. Se pou yo kondisyone l. Gouvènman yo a k pa vle wè Ayiti, k ap detwi Ayiti, se pou ke pou yo pa vote moun sa yo a, pou nou kapab libere definitivman. Kòmandè Pierre, ou pale de fos enfòmasyon ke y ap fè sikile sou non Guy Philippe akonpanye de Jeantel Joseph. Ki sa ou panse ki ta kache dèyè rimè sa yo? Bon, mwen menm, de moun sa yo se de moun m pale avèk yo relijyezman. E sa k kache dèyè li, se moun yo ki vle renouvle sistèm nan, ki vle renouvle tèt yo a. Yo konnen si de nèg sa yo rete avèk tèt yo ansanm, gen anpil travay ki kapab fèt, peyi Dayiti kapab delibere. Men, piske y ap fè difamasyon pou yo fè popilasyon an kwè yon lòt bagay ke nèg.